Gad kot pran neg sa yo sou lanmè menm se neg vilaj kap jete yo e son koman nap met dlo la gad kot pran yo sou lanmè an bann neg sa yo wap gade la bon lò bann neg sa yo kap bay problèm nan bann ou konnen m pap lage gwoup mwen an. Etinfomasyon yo fè pran nèg sa yo la ok bon bagay tout moun ki panse operasyon an pap fèt lap fèt èske ou konprann fò twazyèm nan konprann se fò twazyèm nan gen lafèl ok.
Gen moun ki komanse soti men gen moun ki paka soti. Moun ki paka soti sa yo kisa nou pral fè avè yo. Paske se de moun ki vle soti, se de moun ki sitiyasyon difisil pou yo anndan, men yo di fò yo fè yon jan kanmenm pou yo soti, ò mesye anpil nèg pa vle kite nèg sa yo soti. Ok? Li pa vle, yo pa vle moun yo soti. Operasyon. lapolis bal mennen an oubyen entèvansyon leta ap fè nan vilaj la li kwit deja ilèsivrè jodi a gen yon machin se yon pikòp lapolis arete nan zòn nan men se yon nèg ki gen ki fè gwo enpridans tou Nan sa vilaj ye jodi a pou gon nèg ki pran machin ou pral fè zòn sa la polis te entèsepte machin nan erezman pou okipan machin sa efektivman se yon randevou l te genyen avèk yon garajis pou ke yo l ta range yon bagay nan machin li. Lè yo gade kontak telefòn yo, yo gade lyen moun yo, yo wè ke se te kestyon garaj ki t ap regle vre. Lapolis lan gen tan fen prè deja. Bandi yo, bò kote pa yo menm yo di yo pare tou. Men pandan yo pare, kòmanse gen sa yo rele defeksyon. Ti Lapli di ke gen plizyè moun ki sou lòt kote vin bay bakòp. E yo pale de plizyè zam ke yo gen. Efektivman genyen. Demann ki te fèt nan d'autres bases men lòt nèg yo di yo pa ka vini, yo pap ka vini paske yo pa vle viktim. Kout telefòn m bay vre pou nèg jwenn ranfò. Paske jodi an la, nèg vilaj pa ka soti avèk zam, menm si l vle soti l pa ka soti avèk zam, e Leta poko janm rive detèmine efektivman ki sa l pral fè anndan vilaj. Nou ka remake genyen de materyèl, m wè yon bouldozè, ke nèg yo ap prepare ki pou desann al nan vilaj. Eske y ap kraze tout vilaj de Dye a? Eske y ap antre pou deloje bandi e pèmèt moun yo retounen? Leta pa defini estrateji l. Men kisa k eksplike? 12 zè bay e jodi a ankò poko gen operasyon ki mennen nan zòn sa a. Minis jistis la mete on nòt deyò pou l di Ministè jistis ak sekirite piblik pran ak de ekspirasyon delè 72 zè a ke CSPN nan te deside atravè on kominike Minis jistis la te rann piblik e yon mesaj ke l te voye bay moun k ap viv nan Vilaj de Dye yo. Li te ba yo lè sa a pou l te pèmèt ke otorite yo kapab yo menm. antre e deloje bandi yo. Gen de moun ki di ke leta a li pè. Yo te di 72 zè, 72 zè a pase deja. Ou ap dakò, lè yo bay 72 zè a, kounye a ou pa ta ka imajine e panse 72 zè annik fini pou leta oubyen lapolis debake. Yo gen estrateji pa yo Nan sans sa, Ministè Sante Piblik ak Sekirite Piblik espere e kwè ke sitwayen ki panse yo onèt y ap fè yon jan pou yo libere espas la. Sa ki vle di ke otorite piblik yo a nenpòt ki moman, nenpòt lè, ka entèveni anndan vilaj la pou l deloje malfra sa yo ki pa sispann simen dèy nan fanmi ayisyèn nan. A bon antandè, salut, Lucmane Delille, Minis Jistis ak Sekirite Piblik. Èske menm kote 72 è a Leta dwe anvayi? M pa konn ki strateji nèg yo mete an plas, m pa konn sa ap regle. Men, yo menm bò kote pa yo, yo sanse di yo pare. Nou pran desizyon isi a pou n pa bay espas avèk de nèg ki gen zam. Nou klè sou sa, n fòmèl. Men. M ta renmen mande leta a, m ta renmen di leta a, leta moun yo jodi an nèg kazam pran yo an otaj yo pa ka soti nèg ak zam pran yo an otaj yo pa ka soti èske w ap antre pou fè operasyon kanmenm sa ka la ka wèl oubyen wap bay yon lòt delè ankò ou pa bezwen bay delè kèlkeswa lè w bay la nèg ak zam yo pap kite moun yo soti. Eske nou pral konte plizyè kadav? Bon nou konte plizyè kadav deja kit lapolis antre. Ap genyen domaj kolatero. Kit lapolis pa antre, bandi ap toujou fon yon jan. Bandi ap toujou bay pwoblèm nan zòn nan. Di dyab bonjou l ap manje w, pa di l bonjou w ap manje l, l ap manje w. Animal nan mal nèt, ou pa ka fè wout pa bwa. Paske, yon ti gwoup moun anndan vilaj de Dye, a zam nan men yo, pa ka anpeche 50 pousan nan popilasyon an pa ka fonksyone. Oubyen pa ka fonksyone byen. Paske lè zòn sa bloke, se. 5 departeman ki an difikilte, Sidès, Sid, Nip, Grandans, yon gwo mòso nan Lwès, rejyon dè Palm, ki gen ladan l, Gresye, Lewogàn, Ti gwav, gran gwav. Men si nap pran tout zòn nan nèt, wap pran kafou, 2 gwo awondisman, kafou avèk leogàn. Men nou paka kenbe konsa ankò. Kafou son gwo mòso, mèje, mèje gresye, leogàn, ti gwav, gran gwav. Fòk gon bagay ki fèt. Mesye yo di yo menm yo pare. Pare pou fè kisa? Pou vin goumen? E pa vre. E pa vre. Antouka, mwen menm mwen kontinye mande anpil moun ki nan zòn nan, si w gen posiblite pou w soti, soti. Paske Leta a ap fè bak. Pou sa m wè, pou sa m tande, Leta a p ap fè bak. E l pa ka fè bak. Òganizasyon k ap brase lajan pou montre ke y anvi defann moun. Si te gen yon leta serye, gen menm 2 nèg ki t swadizan nan òganizasyon kap defann dwa moun ki te dwe dèyè bawo deja. Yo pa dèyè bawo, yo gen yon fasilite pou yap pale. E moun sa yo gen plis pase 1 an depi yap soufri sou kestyon zòn vilaj sa. Paske zòn vilaj la, se pa kòmsi la tou vilaj la bay pwoblèm sèlman. Sa vle di nèg ki di yap defann dwa moun oubyen kap monte de òganizasyon pou fè lajan sou do moun mesye poze. Se paske lansyen komisè di gouvèneman Oknam Clamé Daméus swa te pran presyon oubyen te tande de moun ki ap ba l pawòl, ki fè ke gen de nèg nan òganizasyon dwa moun ki nan lari toujou. Se paske se yon peyi tèt anba jisteman. Se paske gen yon bann moun tèt anba anndan peyi a ki fè ke nou ka gen nenpòt moun kòm pwotektè di sitwayen. Boukan te lapawòl.
Paske lè nèg a di l se pwotektè di sitwayen, men sa pa anpeche ke te gen de peryòd. Li te konn fè tout kalite lòbèy, tout kalite dezòd. Kòm se yon peyi lòbèy, se yon peyi dezòd, n aksepte tout bagay. Men li pa ka kontinye konsa. Nou pral pale yon sijè k eks... M fini a sa wi. Men moun ki anndan yo, mwen konn sa n ap sibi. M konn sa n ap pran. Anpil moun di ke yo oblije kite vilaj la san yo pa genyen. yo blije kite avèk rad sou kò yo. Si leta pran de mezi, pran de responsablite l pou l rezoud pwoblèm nan, paske pwoblèm sa l konsène tout moun e yon gwo mòso anndan peyi a, le grand sud, cette histoire de village de Dieu et autres. Nou pral pale yon sijè ki ekstrèmeman enpòtan la a avèk agwonòm Pierre Brière ki deja anliy ansanm avèk nou, piske jodi a la nou nan yon sitiyasyon difisil. Prezidan an di ka gen famin, ka gen pwoblèm manje anndan peyi a. Agwonòm Brière se yon nèg ki konn latè, se yon nèg ki konnen sa pou l fè pou ke manje ka rive vin jwenn nou tout bon vre, kisa yo ka fè avèk latè pou pèmèt ke plis moun manje. Enben, avèk agwonòm Brière aswè a, k anpil moun nan depatman Sid peyi a, anpil lòt rejyon anndan peyi a konnen, avè l nou pral fè yon ti pale pou yon 15 minit sou kesyon manje. Agwo, bonswa, kouman w ye? Mwen kontan resevwa w nan emisyon Boukante Lapawòl. Boukante Lapawòl.
Bonswa, Henri, mwen byen kontan, se yon onè pou mwen ke m ap pase nan emisyon w.